Vwazen, jan w te pale avè m nan bagay yo pa regle yo non. M ta gen pou m ba l kòb. Epi,
e pou kabann nan. Sa fè sa.
M te pale avè w wi Matyas. Mwen ta di mennen w boutik mwen menm m pa konn nan jan de bagay sa. Pou jan Sofia fè sou mwen la, jan w gen fòs sa e kounye a la pou w ale konsa. An bon fò m ka fè l ye. Matyas monchè m pale avè w. An men ki jan pou m ba l kòb la. M pa menm gen kòb menm pou m peye kay non.

M gen 100 goud sou mwen. Oh! Sa 100 goud ka fè?
Bon se pa sa l di m la. Mwen wè Matyas monchè.
Kote pil kòb ou di m ou gen yo Matyas? Men m pa t ap janm ka ba l 100 goud la pou kont li tou. Non men, lè m di w pil kòb la, e pa pou mwen, se de kòb ki pase lan men m. Se bay bòlèt m regle. Anben vwazen, mesye a p ap travay vre? M ta, oh pa fè sa, m pa nan chomaj. M se moun ki gen nenpòt 2000 dola pa mwa.

Gèt pou machann sa l fè m pran wont sa nan men vwazin nan Hein Mezanmi E mwen menm menm menm menm menm Jimmy ou konnen an E pa menm Jimmy ou te konnen an non Jimmy nouvo a konyak la

Ou wè gym ou te konnen an se pa li k la kounya. Kounya la se mwen k ap lwe moun kay lan sendomeng. Kote w jwenn bon w pa gen kote pou w dòmi epi w gen kote pou w lwe moun kay. Ou m di w e mwen k ap lwe moun kay nan sendomeng ou di m pa gen kote pou m dòmi. Kounya kèk kay yo ba w veye la, yo fin fè konstriksyon mèt li poko antre ladann yo ba w veye l w ap anfème l san mèt li pa konnen. Ann sispann pale de Ayiti a non. Depi lè w vin la e de Ayiti w ap pale m e w di w gen lòt bagay pou esplike m. Sa k pase menm? Ah pitit m gen pwoblèm, m gen pwoblèm. Anpil pwoblèm wi. Yon bagay m pat kòmsi m pat vle fè epi mwen vin arive fè l sa banm pwoblèm anpil. Salut pale avèm non. Bon ou konnen kotew nou ye a ou konnen JJM ap bay pwoblèm li pa vle peye kay la kounya la Jimmy te vin mandem poul kòb la poul peye kay la kounya m te di marim sòti depi avan yè JJM sòti li pa janm antre tou non kounya la Jimmy vin prezante m yon moun kounya lè Jimmy prezante m moun nan pou moun nan jere m ou konn bagay yo kounya la a m fin sèvi a moun nan bagay moun nan fin pwomèt mwen lap banm kòb la sèvi a moun nan ki sa ou kouche avèl wi m fin kouche avèl bagay epi moun nan pa ban mwen l epi m pat janm prevwa kòmsi pou m Twonpe marim yon fwa. Sa e di neg la bon kout ba. Wi li banm on kout ba sa e di li pa fanyen mwen ditou. Epi epa de pyafe neg la pa pyafe sou mwen non men gwosè vant neg la wi krazem wi. Wap toujou gen sa nan lavi ou pa fè esperyans lè ou pral kouche avèk on nèg fò ou pran kòb ou avan. Ou konnen e premye fwa map fèl e premye fwa map fèl. Men ou pa ka bay tèt ou pwoblèm pou on bagay ki pase non se rekipere tèt ou mete w nan nòmal ou chèche on moun ki kapab ede w eske ou ka fè vi w la avèk on nèg ki pa ka itil ou anyen tou. Son bèl timoun ou ye. E pa sèl ou k di sa non, e pa sèl ou k di sa non, menm madan Jimmy di sa. Ou ret la, ou ret la, ou kole nan bouda ti gason, ou kole la nan bouda, chèche yon moun ki ka ede w, èske si w te avèk yon nèg ki ka ede w, ou ta pral pran kout ba nan men vakabon. Non sa w di a e pa vre, e pa manti. Son bèl fanm ou ye, mete fanm sou w, abiye, met rad sou w, chèche yon nèg ki ka jere w, ki ka teke w, ki ka ba w tout sa w bezwen. M pa konn kijan pou m jere sa la non. Kounye w pa t ap gen pwoblèm sa w ap vin esplike m nan la, nèg ba w kout ba, nèg sesi, nèg sela non. Epi sa bèl la, nou poko gen kòb la pou nou peye Jimmy. Ou pa tande.
Nou poko pe Bon paske JJM soti li pa janm antre non Li pa janm antre non Pou jwenn kòb la li pa gen li menm li met kòl deyò tou Se sa pou fè wi sèm mete bèl rad sou ou sòti chache yon nèg ki ka ede w pran yon nèg ki ka baw lajan Kounya se lajan kote Eske w ka pran yon nèg tout la sent jounen pou ap manje je t'aime pou ap manje I love you. Pa gen bagay sa yo ankò non sèm. Men paske m renmen l si m pat renmen l m pa tap fè l pou li. Lanmou an enpòtan, men tou de bagay yo sipoze mache ansanm, depi nèg lan pa ka tekè ou pa sipoze ret avè l. Eske lanmou ap peye kay lan? Non. Eske si nèg la te okipe w ta pral nan twonpe l? Jamè. Anben, kounya met pye w nan dlo sèm, chache yon nèg ki ka ba w tout sa w bezwen, bèl timoun ou ye, m wè zorat kap gen nèg kap ba w tout sa w bezwen, ou menm yon fanm byen kanpe tankou w pa ka jwenn gason? Hein pa fè m sa sèm. Pa fèm tenten sa. Oh oh. Kounya wap pran kout ba nan men mawozo.
Ebyen abiye met rad sou ou sòti sèm mache pou wè si ou wa jwenn yon nèg ki pou ede w. Mwen menm se nan lari an m te jwenn nèg sa kap teke m nan la. L banm tout sa m bezwen. Bon banm di w yon pawòl ou menm. Ou Ayiti ou menm jan. Ou vin Sendomeng pou toujou ap mache ak djòl ou jan l ye a. Sa djòl mwen genyen. Ou pale tout kaka. Ou pale tout tenten. Tout sak sot nan bouch ou dil. Fòw respekte yon sitwayen, fòw konprann lè wap pale avèm gen yon fason pou ye. Men kòb sa yo lè w touche yo sa w fè avè yo paske m wè w toujou lèd anyen pa chanje nan ou menm non wap anfème moun kay.
E pou sa m dere Lola? Epi tou menm kote wap anfème moun kay sa sa m fè pou sa. Non pou pa pran m pou yon grapyay menm jan avè. Wap janm pa grapyay nan vi w.
M regrèt ou vin. Poko yon moun ou vin la, yon kote yon moun ou vin oubyen nan zòn ou vin? E la m rete. E la m rete mwen menm. Kòm e kay w ap anfème moun. E la m rete e lò e m a wè. Lè mèt kay la vin fout ou deyò. W ap vin di konsa o w ap anfème kay. Depi nan Ayiti nou dyòlè. Pou jis nou nou la nou vin travay konstriksyon nou yo ap fème moun deyò. Kiyès ki nan travay konstriksyon an? Ou menm. Kiyès nan travay konstriksyon an? E ou ki chita la e fanm ou yo ap fè nèg okipe ou. Fè nèg ou an kòb. Mwen pito sa. M alèz pa sou. Mwen m travay m travay. M travay m fè kòb mwen. M
gon bèl fanm nan menm M gon bèl fanm nan menm Epi m gen kay map anfème Kisa m kisa kisa ankò Pou m moutre w ke map byen viv Ann al wè lakay mwen nan
Pou w pa pran m menm jan w te konn ap pran m Ayiti an Pou w wè map byen
Salopri sa yo depi yo wè yo vin nan lòt peyi kote yap kwaze avèk ti moun po wouj yo panse e moun po wouj yo ye mwen menm ki son blan m pa pale menm jan avè yo revenons à nos moutons Matyas kraze moral mwen nèt ala kisam pral di vwazin sa kèt menm.
Ou wè jan ou wèm nan la se nan lari an m jwenn yon nèg li banm tout sam bezwen a tout sa. M plen lòt nèg map tcheke lòt bagay fèt. Chans nou pa menm.
E pa de kesyon chans nou pa menm, se ou kap gen yon nen tèt ou a wi, nan premye bagay m rayi konsa lè jenn fanm ap di chans nou pa menm, pa gen sa, nou tout se pitit Bondye ok, nou tout se, wè nèg mwen al banm tout sa m bezwen, telefòn nan vini l sòti, men a tout sa m gen lòt nèg sou kote kap jere m. Lè konsa kijan w santi w lè w gen. Kisa ou santi ou ki sa sèm fanm janm gen tout sa yo bezwen ou pa konn fanm ou pa konn kijan fi ye. Wi m konnen men paske m pa fè vi sa yo ou konprann.
Esperyans lan pou fè. Epa m al fè yon esperyans si li pa bon. Se pat konsa pou Désiré di l la oh my God. Kounya la sèm pou m al fè yon lòt la pou m tonbe pi rèd ankò. Lè w pral fè yon deal avèk yon gason rele m map ba w teknik yo. Ou sipoze touche anvan. Wè lè w pral kouche avèk yon nèg ou touche anvan apre sa kòb ou nan men w anba tèt ou. Men sa e bagay mouvman jan nèg la te di a e nan kafe. E bagay kafe. Cheri, eskilo al achte yon rad. Lè m mande l, lè m di l konsa oh cheri sa w te pale avè m nan epi w pa jere m epi w pa ban m kòb, li mande m si se nan bouzen l te vin, si se nan kafe l te vin. Èske bòbòt sa k nan bouda w la w pa t fèt avè l? Wi. Èske w pa grandi avè bòbòt la nan bouda w? Wi. Enben, ki bagay kafe sa w y ap ba w regle pou w la a?

Pezina trete m de cheri. Eh eh talè talè bon aa kite tout dit pyès la sou mwen Pezina tande banm non lèm tèl bzwen nèg douse Palim dim sa w bezwen Mpa bann anpil teyori konsa dim sa w bezwen What do you want? Li di w pa gen tan pou sa. Eske lè w al achte yon rad nan men yon moun li di w non w pa bezwen achte l non Meni Se li Bondye ba ou Ou konnen Bondye met bòbòt sa la pou granmesi? Jamè. Aa enben l bay gason an yoyo a pou granmesi tou? Non. Anben met fanm nan fanm ou cheri tout bagay isi se lajan. Oh byen ok cheri doudoune m pap rete non paske. M pa vle w di m bagay sa ankò bagay kout ba sa wi. Non m pap nap pale ou konnen nap pale. M pa vle w pran nan ti bagay sa yo ankò e ti bouzen piti k pran nan bagay sa yo. Oh byen ok sèm cheri. Ou tande sa m di w lan? M kontan pou konsèy ou. Men m pa rete non m pral kote yon vakabon la ki te gen yon kòb pou l ban mwen. M pral chèche l nan men. Nap pale tande. Oh byen ok sèm wap jere m yon bagay. Pa kite bagay la pa kite l ba w pwoblèm non ok. Ok cheri. Dako sèm cheri. Ok Bon kounya la ki konsèy fi sa ap ban mwen la Kounya pou m al plede pran nèg sou mari m Konsèy la bon se vre pou m jere sa Pou m pa sipoze rete pran kout ba nan men gason Fò m jwenn yon nèg wi Ay jiji m nan twò li gen defo epi l pa bay lajan Jiji m nan pa bon nan tout sans Waww men Di kame di kame Besina ke tout ki rèl Lajan Tout ki rèl e dinero An bèt Men la Chak bagay gen kondisyon

Epi pou moutre m tou m gen enpòtans la kay la chanje seri pòt la. Ok map fè. Nan tout bagay pral ok. Nan m tou konsa m ayayay mande w kòman ou di manman w pa la Besina mouye bouch mwen. M wap mouye bouch mwen ay bay Théo wap banm la mouye bouch mwen epi. Apre sa nan fè sa andan.
Anbèt.
Woyy Franklin love you Franklin pa banm fon ti pale ak Franklin. Epi fwa gen anpil respè pou brunch la brunch gade gras la ou pral kraze madan vecino gade se vre wè wè 10 franklin gad pouvwa m gen si m gen si m gen 100 franklin m bloke peyi a nèt.

Wap fèm jwenn yon travay vwazen. Ah sa pi mal ke travay. Wè map diw. Wè si w vle.
Wi. Ou ka peye kay la menm pou 1 an. Ah bon eske son job wap fèm jwenn. Ah yon bèl timoun tankou w.
Eske m kal mete w nan job ki pral fè w pase mizè. Ou ka peye kay la menm pou 1 an si w vle menm si w vle sa depan de jan w ye a ou ka peye l pou 2 zan menm. Men kijan vwazen, kijan map fè pou ekal la. Ou gran timoun, bèl timoun ou ye ou gentan konprann. Oh vwazen m pa renmenm si se ou. Wap pale avèm wap manyenm konsa vwazen. Besina, relax Besina. Ou bèl timoun ou ye Besina. Wi.
Ann antann nou. Nan kisa nap antann nou an vwazen? Nap antann nou Besina. Vwazen pale dirèk poum ka konprann.
Ou gran timoun ou ye vwazen, si yon moun ap tande w yon bagay konprann, nou pale poun konprann.

Besino? Besino pa m? Ou an nèg la? E, ou mèt, ou mèt kontinye. Non, nou fini. Men gon bagay m ap di w, ou mèt ret la. Ban m montre w kòman m. Ou gen lò menm. Ou pi prese.

Banm diw besnno ou konn koman m pral viv isi a li fè chalè se vre banm montre ou konn koman m pral viv isi a m pral viv isi a tankou yon pwens ou pa gen pou dim a kilè m leve map leve lèm vle ou pa e mwen k pou di men ki manje kap fèt pa bliye kounye a ou gen 2 fanm nan kay la met pye w atè met pye w atè map fout yon sèl kout pwen nan fwonten ou m kase pye w ou konprann sa m diw la sa vle di e mwen k pou di men menik kay la e nan menm. Men cheri se pa sa w wè a e pa sa. Fin di rès sa m t ap di a. Wa vin di m ap fout ou sèl souflèt nan zòrèy. Fin di sa m t ap di a. Ok, Bèsino an n pale. Wi, wi, wi, wi, wi, poze, poze, ou mèt rete, ou mèt rete, a, ou mèt rete monchè, rete, wi. Ok. Jan m di w la, manje m vle a e li k pou fèt nan kay la. Èske w konprann? Se mwen k gen lavwa o chapit kounya nan ka. Tankou m ap viv tankou yon ti prens. Tankou fè tankou se papa m, se mon père. Sa prete an nou twa? Kouman l ap rete an nou twa? Ou bay laprès pral pale de li, l ap rete an nou twa? Kounya la, lè m di w e piti tankou pitit gason m ap ye a, tankou e premye pitit gason, renmen m anpil ban m tout love ki egziste. Enben ok, bòn chans.